Èske sa poko janm rive nou pou n imajine menm pou yon segond kòman lavi yon moun ki mezire plis pase 2 mèt kapab difisil akoz pòt ki twò ba pou yo, kòman sa trè difisil pou yo jwenn rad ki bon pou yo, pou yo jwenn soulye tenis oubyen sandal ki bon pou pye yo, pou yo pale avèk moun ki pa nan wotè yo, yo oblije nan bese, eksetera. Nou poko janm imajine tèt nou nan yon sitiyasyon konsa? Nou pa imajine tou kòman sa t ap difisil pou n viv pami moun kòmsi ki pa nan menm wotè avè nou? Ebyen, jodi a m vin pale nou de kèk moun ki pi wo. nan mond lan. An premye pozisyon, nou gen Igor Vovkovinsky ki mezire 2 mèt 34 e ki fèt nan peyi Risi. E byen a 7 an, paran Igor Vovkovinsky te deside kite peyi Risi pou yo t al viv nan peyi Etazini. E se te sèl fason pou yo te ka ede Igor paske depi lè l te tou piti, li t ap soufri anpil de yon disfonksyonman ipofizè. Se te sa ki te koz li t ap grandi san rete. Ebyen, apre Igor te vin rive nan peyi Etazini, pou yo te stope kwasans li, medsen yo te oblije fè l fè 16 entèvansyon chirijikal. Ebyen, akoz de tay Igor, sa koz li soufri anpil de doulè do avèk janm, eksetera. Li te difisil anpil pou l te jwenn rad ki bon pou li avèk tenis ki bon pou pye l. E sa k fè, nan ane 2012 la, mak ki rele Reebok la te ba l 3 pè tenis. ke yo te fè pou li spesyalman. Sou chak tenis yo, yo te grave non Igor sou yo. Ebyen, chak grenn tenis sa yo te koute anviwon 18 mil dola ameriken. Yon gwo sòm kòb, pa vre? An dezyèm pozisyon, nou gen Dalip Singh Rana. Se yon endyen ki abitye patisipe nan yon spò ke anpil nan nou konnen sou non lit sovaj. E nan spò sa, yo plis konnen l sou non Great Khali. Pandan plizyè ane, li te soufri yon maladi ki rele akwomegali. Yon maladi ki koz Dalip t ap grandi san kontwòl.

e li te difisil pou l te jwenn yon bon kotch pou l te antrene akoz de tay Dalip Signana, e li te difisil tou pou l te jwenn rad antrènman pou l met sou li. Ebyen akoz de antrènman l yo e tay Dalip Signana, li te oblije depanse anpil kòb pou l te gen yon bon rejim alimantè, e yo fè konnen ke l te dwe manje 5 poul. ak 40 ze pa jou pou l te ka gen yon grand kantite pwoteyin nan kò l. An twazyèm pozisyon, nou gen Sultan Kozen. Se yon fèmye Turk. Yo konsidere l kòm moun ki pi wo nan mond lan, ak yon wotè de 2 mèt 51. E an menm tan, Sultan Kozen se moun ki gen pi gwo pla men nan mond lan, e pla men l mezire 28,5 santimèt longè. Nan ane 2010 la, Sultan Kozen te sispann grandi apre yon entèvansyon chirijikal li te oblije fè nan peyi Etazini. Akoz tay li, li pa t reyisi fin lekòl. E li te deside konsakre vi l nan agrikilti. Enben, menm jan avèk lòt moun mwen site avan yo, li te difisil tou pou Sultan Kozen te jwenn rad ki bon pou li avèk soulye k pou bon pou pye l, paske pye Sultan Kozen mezire 62. An katriyèm pozisyon, nou gen Yao Defen. Li fèt nan ane 1972. Ebyen, lè Yao Defenn te fèt, li te tankou yon timoun ki nòmal. Men aprè dezan, jèn fi sa a te kòmanse grandi nan yon fason ki te vrèman enkwayab. Lè l te gen onzan, li te deja mezire yon mèt katrevendis, e a kenzan, li te deja depase limit de mèt la. E pou w wè yon moun k ap grandi nan nivo sa a, se yon bagay ki ekstraòdinè. Ebyen, lè paran Yao Defenn te wè l t ap grandi a yon nivo konsa, yo te deside al lopital avè l, e pou yo te konprann sa k t ap pase ki fè Yao Defenn t ap grandi a yon nivo byen rapid. konsa. Ebyen, selon eksplikasyon medsen yo te fè konnen, Yao Defenn te gen yon timè pituitè nan sèvo l e se sa ki te koz li t ap gran wotè vit konsa. Yo te fè konnen ke kwasans sa a t ap sispann, si yo fè Yao Defenn sibi yon entèvansyon chirijikal. Li te vin fè entèvansyon sa jis nan ane 2002 e sa te vin fè l sispann grandi pandan yon ti tan. E apre kèk ane ankò, sa te vin rekòmanse. Sa te vin pouse l a fè yon lòt entèvansyon ankò. Men malerezman, eta. Yao Defenn pa t amelyore, e nan lane 2012 la, li te vin twouve lanmò l a 40 an. E gen moun toujou ki depase limit 2 mèt la. E m te fè chwa 2 moun sa yo pou m te montre nou kòman sa ye pou n te ka gen yon ide sou lavi yon moun ki depase 2 mèt. Ebyen si n te renmen videyo sa, pa bliye abòne, pa bliye pataje, pa bliye like paj la, yon fason pou n pa rate youn nan videyo JFC Media yo.